Bonjour bonswa tout moun kòman nou ye mwen espere tout moun byen avan m kòmanse mwen kontinye di mèsi ak tout moun ki te abòne ak chanèl mwen an e si ou nouvo sou chanèl lan avan ou sòti tanpri pa bliye abòne epi peze ti kloch lan pou lè mwen lage yon lòt videyo pou ka jwenn li. Merci. Jodi an, de kisa mwen vle pale nan videyo sa? Mwen vle pale de moun ki renmen pale anpil ki vin pa gen sekrè. Li pa bon pou ou. Pafwa mwen konn jwenn moun ki sòti nan yon relasyon e ki antre nan yon lòt relasyon epi se ak yon echèk oubyen mizè pa rapò de sa li te rakonte moun nan li vin ap viv. Se ou ki pwoblèm nan, ou pale twòp. Chak moun gen yon pase. Pasem nan gendwa pi lèd ke ou. Paw la ka pi lèd ke pam nan. Se yon moun ki te baw echèk la pa vre? Se ak yon lòt moun ou rankontre a se pa ak Jezi? Ou pa oblije rakonte l tout pase w. Pafwa nou tèlman pale, nou vin bay moun nan jouman pou lè l gen yon pwoblèm avèk nou. Pou l bese nou. Li pa dwe konsa mezanmi. Fò n aprann konnen lè nou sòti nan yon relasyon ak yon moun, nou antre nan yon lòt relasyon ak yon lòt moun, se pa ak Jezi, se yon moun. Sa k di w l pa pral fè w pi mal ke moun nan? E pou zanmi menm? Toutan moun yo ap plenyen. Wi zanmi trayi yo zanmi trayi yo se ou ki problème nan ou pale trop ou rakonte zanmi an tout bagay nèt se kòmsi se nan syèl wap viv desann ou sou tè a se pa ak Jezi wap viv lan son zanmi son zanmi ou pa gendwa rakontel tout sekrèw. Sak dous epou lavi li zanmi w. Mwen menm se tande m toujou tande bagay sa yo paske mwen pa konsa. M pa tèlman fè moun konfyans fasil tou. Li trè difisil. Pafwa gen moun ki pa konprann sa men m pa fè moun konfyans fasil. M pa ka chita pou rakont yon moun tout vi prive w konsa. Demen w ap di w gen pwoblèm paske ou pa kapab fè zanmi, ou gen, ou pa gen chans ak zanmi. Se ou ki pwoblèm nan. Moun nan gen bagay li ka konnen, gen bagay li pa kapab konnen. Ou pa ka chita wap vann vant ou ba yon moun e se yon moun ki te fè w desepsyon ou al chita wap rakonte yon lòt moun li. Pwoblèm wap chache pi rèd. Fòk nou aprann kenbe sekrè, gen bagay ki rive w nan lavi se sekrè lavi w li ye, se pa pou pèsonn. Mwen menm, m pa fè moun konfyans fasil. M pa konn si se pa rapò lè m te gen 12 an m te pèdi papa m e se anpwazone yo te anpwazone l, mwen pa t janm ka konn kiyès ki te fè sa. Toutan m ap poze tèt mwen kesyon, se yon moun ki fè sa e se pa yon enmi l. Yon enmi l pa kab anpwazone l. Li pa tap janm pran bagay nan men yon enmi l, se yon zanmi l ki fè sa. Li difisil pou m fè yon moun konfyans. Se pa tout moun ki rive konprann mwen, men gen moun ki rive wè sa, ki di m poukisa ou pa fè moun konfyans fasil. Se pa ak Jezi ou rankontre a ou pale twòp. Se echèk w ap chache, w ap sot nan yon echèk w ap pran yon lòt echèk pi rèd. E wap tou yap toujou bese w. Avek bagay sa yo pral chante w. Wap toujou santi w jennen. Se ou ki pwoblem nan fok nou sispann rakonte moun tout bagay nou. Lom rete lom jezi rete jezi. Gen bagay on bagay ki te pase w menm mari w pa sipoze konn sa. Mwen pa antre pou m kraze fraye moun pou m di pou moun gen sekrè ak mari yo non. Men twòp moun ap pran echèk. Fon stop, ou pale twòp. Gen moun tou m pa konn si se si se pa rapò pou moun nan ka ap konnen se se li ki te pi bon nan relasyon m te ye ak lòt moun nan. Se se se sa se sa l ap chèche m pa konnen. Moun nan tèlman pale l pale l pale l pale l pale. Ou panse se pi bon ap pi bon? Lè l bezwen beso se avèk mo sa ou te di l nan se avè l li pral beso w. Lè zanmi an bezwen besew lè wap ponpon kòw nan lari an se avèl li pral besew li pral rakonte yon lòt moun li ou pat vle konnen l pafwa nou gen ki konn mande lanmò poutèt se ou ki pwoblèm nan depi avan fòk ou te wè sa lòm rete lòm. Fok nou aprann konnen lè nou rankontre ak yon moun se pa Jezi nou rankontre a nou fè moun konfyans twò vit. M swete nou te byen konprann ti videyo a epi pataje l pou mwen silvouplè babay tout moun nap kwaze nan yon lòt videyo ki pa twò lwen tchawtchaw.